Bonjou bonswa oditè ak oditris tout kote wap tande jounal zantray sou radyo zantray se dezyèm sòti nou pou semèn sa depi w tande tèm sa se sèvitè ou Olondie Odel mon premye ki pote tout dènyè enfòmasyon nan aktyalite a pou ou san fòs kote premyè pwen nan aktyalite a. Aprè Jimmy Cherizier, alyas Babekyou ak anpil lòt chèf gang te anonse nan yon vòz, asosyasyon gang Jenèf an Fanmi, Jepep, ak tout lòt gwoup gang yo deside fè lapè, sispann touye pèp la, sispann kidnape moun, sispann fè pèp la kouri. Gang Kanaran ak gang Izo, Vilaj de Dye, mete dlo nan je. Pèp ayisyen aprè gwo masak yo fè anpil moun mouri siw prese pran ti chèz baw fè ti chita bagay sa rèd anpil ayisyen tou patou ap eksprime desepsyon yo nan jounal sa nou pral diw kisak pase talè dezyèm pwen aktyalite a. Aman Asosyasyon dè mè di Nòdès pote 3 gwo kamyon blòk pou voye yon mesaj klè kpk kanal la pap kanpe se avèk gwo lajwa ak mizik majistra depatman Nòdès yo te rive nan kanal la siw bezwen tande ak konprann anpil lòt enfòmasyon N ap pote tout detay pou ou talè konsa. Twazyèm pwen nan aktyalite a, Aprè yon gwo zak rasis otorite ki responsab asosyasyon jimnastik nan peyi Irland, zye lemond antye vire sou peyi Ewop sa nan yon konkou jimnastik ki te rasanble tifi ki soti nan tout peyi Irland, Te genyen yon sèl ti fi nwa. Nan seremoni pou remèt meday ou pral sezi tande kisa yo fè ti fi nwa sa. Bagay sa fè yon gwo skandal nan tout jounal nan lemond. An 2023 anpil blan rasis menm nan nivo dè gouvènman toujou pa konsidere moun nwa tankou moun. Katriyèm pwen nan aktyalite a, nan lòt bò fwontyè a Luis Abinader nan gwo pwoblèm. Komèsan ak antreprenè dominiken deja pèdi plis pase 50 milyon dola apre desizyon rasis, tèt pa dwat, awogan Abinadel pran pou fèmen fwontyè a. Nan devlòpman jounal sa, n ap pote tout detay pou ou sou dosye sa ki fè pale anpil nan Repiblik Dominikèn. Oditè ak oditris jounal zantray pa bliye abòne chanèl YouTube la wap koute jounal la lèw fè sa wap pèmèt fanmiy lan grandi nap rive pi byen sèviw pi plis chak jou. Premye pwen nan aktyalite a. Aprè Jimmy Cherizier, alyas Babekyou ak anpil lòt chèf gang te anonse nan yon vòz, Asosyasyon gang Jenèf an fanmi, Jepep ak tout lòt gwoup gang yo deside fè lapè, sispann touye pèp la, sispann kidnape moun, sispann fè pèp la kouri. Gang Kanaran ak gang Izo Vilaj de Dye mete dlo nan je pèp ayisyen aprè gwo masak yo fè nan Sodo ak lopital inivèsitè Mirbalè. Yon premyè bilan fè konnen plis pase 20 moun mouri nan Sodo, Nan lopital Mibalè, yo anvayi espas la. Se popilasyon an ki repouse bandi yo. Ta sanble 2 nan bandi yo mouri. Nan moman n ap pale la, pèp la toujou ap eseye pran kontwòl Mibalè. Jan anpil moun te di, pa gen okenn mwayen pou moun fè bandi konfyans. Gang yo gen mèt. Lè yo vle, yo pase lòd pou kidnape, touye, boule ak fè pèp la kouri kite kay yo. Anplis, oligak kòwonpi, politisyen rat do kale, sanble Dominikani mele trè fon nan zak gang yo Ayiti. Bout Izo fè gwo deklarasyon, Nan moman kote n ap pale la plis pase 80 pousan Pòtoprens okipe avèk gang. Dezyèm pwen nan aktyalite a, AMAN, Asosyasyon dè Mè di Nòdès, pote 3 gwo kamyon blòk pou voye yon mesaj klè, KPK, kanal la pap kanpe. Se avèk gwo lajwa ak mizik majistra depatman Nòdès yo te rive nan kanal la. Majistra 14 komin depatman Nòdès debake nan kanal la jodi madi 27 septanm 2023. Majistra sa yo di se yon ti boukannen nan bouyi a. Gwo bagay la gen pou vini. Tout moun sèmante KPK kanal la pap kanpe. Chak jou ki pase plis ayisyen tout kote ap pote. kole pou travay la avanse. Jacques Sauveur Jean, atis, chantè ak ansyen senatè Nòdès, yonn nan moun ki te pran inisyativ pou kontinye travay kanal la fè gwo deklarasyon. Kesyon anpil moun ap poze jodi a, poukisa anpil lòt politisyen rat do kale paka di anyen anpil moun di kote Kelly Bastien kote Joseph Lambert kote Joslèm Privert kote Henry Céant ak tout lòt pakèt politisyen rat do kale yo lis la long anpil pèp la ap tann repons yap mande mesye sa yo ak anpil lòt poukisa yo rantre Yap mande mesye sa yo ak anpil lòt poukisa yo antre nan twou nan dosye kanal la. Non, dosye aswiv zanmi oditè pèp ayisyen. Twazyèm pwen nan aktyalite a. Aprè yon gwo zak rasis otorite ki responsab asosyasyon jimnastik nan peyi Irland, zye lemond antye vire sou peyi Ewop sa. Nan yon konkou jimnastik ki te rasanble ti fi ki sòti nan tout peyi Irland, te genyen yon sèl ti fi nwa. Nan seremoni pou remèt meday, yo bay tout lòt ti blan yo meday, se sèlman ti fi nwa sa yo pat bay meday. Ou ka imajine yon gwo seremoni konsa ki an dirèk sou televizyon sèlman ti fi nwa sa pandan li te nan mitan tout lòt ti blan yo ki pat resevwa meday. Gen anpil nan nou, moun nwa, dèfwa nou bliye kisa nou ye, nou panse yo plis pase pwòp frè nou ak sè nou ki sanble ak nou. Anpil fwa nou plis bay etranje valè, nou plis respekte moun ki pa sanble ak nou, San nou pa egzajere, anpil moun tout lòt ras nan lemond pa janm gade moun nwa tankou moun. Azyatik, Ewopeyen, Nò Ameriken, Sid Ameriken pa janm mete nan tèt nou moun sa yo konsidere nou egal avèk yo. Jiskan 2023, rasis kont moun nwa ap kontinye toupatou, nan lekòl, nan aksè pou prete lajan labank, nan demand travay, nan restoran, nan lasante, nan lajistis, nan bagay senp ou pa ta janm imajine, moun nwa pa toujou byenveni. Frè ak sè m, Toupatou, louvri je ou, sispann nayif. Katriyèm pwen nan aktyalite a. Nan lòt bò fwontyè a, Luis Abinader nan gwo pwoblèm. Komèsan ak antreprenè dominiken deja pèdi plis pase 50 milyon dola apwè desizyon rasis, tèt pa dwat, awogan Abinader pran pou fèmen fwontyè a. Bò kote ayisyen, Pèp la pa nan jwèt, je pèp la ouvè. Zafè relouvri fwontyè sanble li pap twò fasil. Anpil moun deside pran desten yo an men. Yonn nan bagay ki etone anpil moun nan zòn fwontyè a, kontrèman ak sa rasis Abinader te panse, tout Ayisyen tap mouri ak grangou. Pèp la pa plenyen pou pwodwi dominiken ki pa antre nan peyi a. Antreprenè dominiken rekonèt aprè Ayiti pa gen lòt peyi y ap ka vann pwodwi dominiken paske tout sa y ap pwodwi yo pa rekonèt okenn nòm entènasyonal. Abinader an bès, li an difikilte. Li mande opozisyon an mete tèt avè l, opozisyon an boude Abinader. Abinader asoupli langaj li. Si Ayisyen ranmase karaktè yo, Dominikani ap gen anpil pwoblèm. Ayisyen kontinye panse. Pèp Ayisyen dwe louvri je l, pran desten li an men. N ap salye tout manb. Kabinè François Louis et Associés ki twouve y nan rue 19 Evel L. Kap Ayisyen. Mèsi tout oditè ak oditris paske w ouvri pòt ou pou nou antre lakay ou pou pote bon jan enfòmasyon pou ou, pa bliye abòne chanèl youtube nou, kòmante, pataje, like.